Kòman nou ye fan chanèl la e m kontan jodi a ankò mwen retounen pou m vin pote anpil enfòmasyon pou ou konsènan 2 vwayaj yo. E map fè w konnen non chanèl la ki se Katon de Bòs, e vwa moun wap tande la ki pa lòt ke Mackenson Désir, wap koute m depi Brasilia. Zanmi m, jan ke m toujou renmen di l, toujou sonje sa, si ou abòne avèk chanèl la, se yon chwa ke w fè. E si w pa chwazi abòne avèk chanèl la, se toujou yon chwa. De kisa mwen pral pale Nan videyo sa, jodi a la. Mwen pral pale konsènan de yon vwayaj ke mwen genyen map òganize nan dat 16 novanb 2021 an la. E mwen gen yon lòt dat ki date pou 23 novanb. E m pral pote anpil enfòmasyon pou ou konsènan de rimè kap pale di ke Azou pap antre Ayiti ankò pou mwad novanb e pou mwad desanb Osi. Alò, mwen menm mwen pa gen tan pou m gade videyo moun jis. Kliyan yo ekri mwen, yo poze m kesyon e jan ke mwen menm mwen jwenn enfòmasyon an, se pa konsa ke li rive sou kliyan yo. Gen yon bagay mwen te di nan yon videyo. Mwen te di, si ou gen 10 moun kote ou, ou di youn yon pawòl nan zòrèy, ou di l pataje l avèk lòt yo. Men, pou l di tout lòt 9 moun yo sa ke w di l la nan zòrèy, ebyen w ap jwenn gen youn nan moun yo k ap defòme bagay la, k ap di l nan yon lòt sans. Toujou nan videyo sa, mwen genyen lòt ti enfòmasyon ke m ap pote pou nou konsènan de viza Chili a, e m ap pote lòt ti konsèy pou nou. Men, videyo a li fèt pou vòl 16 novanb lan e vòl ki date pou 23 novanb lan e m pral moutre nou mesaj Azou voye pou mwen e mwen menm tou mwen pral tradui l pou nou pou nou konprann. Kat sou tab, na kite kòmantè anba videyo a. Jodi a la, m ap fè w konnen lapawòl se yon fòs. Si w ap leve yon pwa lou ki 30 kilo e w ta rive nan yon moman ou santi w pa ka leve l, gen jès pou m fè avèk men m pou m di w ann ale, ann ale, e si m pale men m ap di w fè rapid, pèsevere, E sa ka rive ou leve pwa 30 kilo a san ke ou pa t rann kont. E sa ke m pral pataje avèk ou la, m panse l ap bon pou ou, ou menm k ap viv Brezil, ki pale anglè. Azul gen yon seleksyon ke l ap fè. Yo bezwen moun pou travay. Mwen menm sa k fè ke mwen pa enskri, Se paske nan zòn yo ye a li lwen mwen, se Sao Paulo, nan yon zòn ki rele Baloelli. Ou menm ki Sao Paulo ki nan sant vil la, pou w ale nan santral Azul a, e si w enterese tou w ap antre an kontak avèk mwen, m ap ba ou sit la, m pa pataje l sou YouTube la, m ap ba ou l an prive pou w kapab depoze CV pou w pran chans ou. men asire w ke ou pale anglè. Pou w ale nan santral la, si ou Sao Paulo jan ke m te di l la, ou kapab pran metro Itaquela, si w ap viv an deyò vil Sao Paulo a, ou kapab pran metro Itaquela, si w ap viv nan sant lan menm, ou kapab pran metro Plaça da Sé. Lè ke ou rive Barafunda, w ap desann metro a, w ap desann macheskalye a, w desann anba nèt, ou pral pran tren ki prale Ozasko e lè tren an fin kite Ozasko wap rive Balo Eli, m pa sonje ki tèminal lap pran aprè e Ozasko, ebyen pou kapab ale e nan santral la, se la ke yap fè staj. Ebyen ki ankourajman ke m vle ba ou? Mwen pa vle pou gade tèt ou sou aparans, pou imilye tèt ou, pou di ke bon se anglè sèlman m pale, M p ap kapab travay nan konpayi an. E mwen menm mwen aprann a Jean Èpòt, mwen pa di l pou yon lwanj, m ta byen renmen travay ladan l e malerezman li twò lwen. Men, yo pran tout moun. Yo kapab pran w pou pwòpte avyon, pou fè e, e pwòpte yon seri de bagay, kwizin, tou sa. nan avyon an. E pwofesè k te fè kou pou mwen an, premye plas li te jwenn nan yon avyon ki rele LATAM, ebyen kisa l t ap fè? Li t ap pwòpte avyon an lè moun desann, ranje chèz, fè pwòpte anndan avyon an. E apre li vin panse l al aprann otès de lè. De otès de lè, li vin pwofesè, li vin gen anpil eksperyans e LATAM te menm voye l al fè yon dezan Chili. E kounye a la m p ap ba w manti, Li vin yon top nan domèn nan. Sa vle di, ou menm jèn fi, jèn gason ki pale anglè, e m t ap ankouraje w pou w wè si w kapab jwenn chans ou nan liy avyon sa ki se Azul. Ok? E pou m tèmine avèk enfòmasyon pou moun ki bezwen travay nan Azul a, pa bliye e apati de 19 y ap kanpe. Sa vle di tout moman an la a, yon moun ou gen dwa pwofite depoze CV, men depi ou kite 19 mwa sa a pase, ou pa ladan l ankò. Dakò? E ban m antre nan dosye viza Chili a avèk nou, aprè pou m kapab al antre nan dosye e vwayaj Azou yo. E pou viza Chili a zanmi m, men sa ke m vle fè w konnen. Pa panse Se yon viza ki pral fasil, yon moun pral di w voye kòb pou li e se yon viza elektwonik li ye, l ap fè w jwenn viza pou w antre Chili. Zanmi pa m, viza sa, li pa gen diferans avèk demand viza Brezil la. Sistèm nan yo mete li, Se pou kapab solisite viza a. Ou pral bezwen pou pran randevou. Ou pral bezwen pou al depoze dokiman w yo nan oim. Ou tande byen sa m di w la? M pa konnen Surinam, si s an Amerik di Sid li ye paske m pa fè rechèch, ok, pou m ta jwenn sa. Men, sa pa grav. Sa se yon bagay, yon moman m kapab jwenn li. Sofke, m pa pote atansyon avèk sa. Ebyen, zanmi pa m, kale je w, tande sa m pral di w la. Ou wè viza elektwonik ki genyen nan moman an la, pou pran ti wonn Brezil la la, ti Amerik di Sid lan la, se sèl Surinam. Sèlman, zanmi m. Apre sa, kit se viza Ekwatè, viza Bolivi, viza Pewou, Viza Kolonbi, Tout viza ou konnen peyi ki gen fontyè avèk Brezil yo, Guyana, tout viza sa yo gen ladan yo yo ba w aksè pou solisite yo sou entènèt. Aprè sa zanmi m, m ap ri. Aprè sa, se nan anbasad la pou w prezante a dokiman w pou yo ba w viza. Poukisa k fè m ri? S on bagay ki pase nan lespri mwen. Ayisyen, ou mèt wè cho l ap kraze telefòn ou ekri w mande w enfòmasyon pou l kapab jwenn viza. Depi ke ou di l men kijan pou jwenn viza a, w ap pran randevou pou li pou l prezante nan anbasad la, li di w ebyen n ap n ap gen tan pale, n a ret an kontak. Majorite Ayisyen, mwen menm mwen fè eksperyans avèk nou, depi an 2015 mwen nan domèn nan, majorite Ayisyen, Mwayen yo renmen pou yo jwenn viza se ba w kòb, ba w paspò, epi ba yo viza yo menm jan avèk viza dominiken. Ebyen, fè pridan, paske gen anpil nèg la k bezwen kòb, e mwen di nou, viza yo, yo pa viza elektwonik. Apa de viza La Turki, Dubai, Ostrali, ki pa osi fasil. Pou jwenn viza Ostrali a, gen w kliyan k te ekri m, èske viza Ostrali a fasil, li tande w ka fè 800 dola pa semèn. Viza sa anvan yo ba ou l yo mande w pwofesyon w il sifi ke ou antre pwofesyon w yo tou di w wi ou gen plas pou jwenn travay nan domèn sa oubyen tou yo tou di w non depi w wè yo di w non ou pa gen pa gen plas pou travay nan domèn ou an ou pa menm bezwen pèdi tan w yo pa p ba w pase pou jwenn viza m travay sou li deja li pa fasil. Sa vle di, pran anpil prekosyon, pa gen viza elektwonik nan moman an la. E Ayisyen ki pral La Turquie yo, silvouplè, si yon moun te fè w kado yon viza pou al La Turquie, pa achte biyè a. Ou mèt kite l pouri nan paspò a. M pa konseye pèsòn antre La Turquie paske lè w antre, bagay yo pa dous. E lè w bezwen sòti zanmi m, hum, e pa yon bagay ki osi fasil. E m konnen, sa ke m di a la, m pral jwenn yon ti dwèt pou sanba, Sa pa deranje m. Mwen la pou m ede nou, pou m ba nou bon jan enfòmasyon. Si se pou mwen menm, viza la Turquie sa pa p janm vann. Pèsonn pa bezwen ekri m vin mande m achte viza la Turquie. Paske m konnen, lè ke ou achte l, ou rive la Turquie ou pral mande pou sezè l e l pa p osi fasil pou ou. E la e sa ke wap gade la se mesaj Azou voye pou mwen. E lè ke mwen tap aprann ajan èpòt e map di w sa mwen pa di l pou yon lwanj ok map di w sa ke mwen menm mwen konnen e konsènan 2 konpayi avyon yo yo toujou pran 3 mwa ok nan fen dane a pou yo fè reparasyon teknik e ou konnen pral gen anpil demand. Sa vle di yo toujou bat pou yo mete avyon yo an bòn eta. Ebyen gon lòt bagay ankò ke mwen menm mwen pral pataje avèk nou. e mwen renmen dil men gen moun ki kapab pranl mal lè ke mwen di mwen aprann kou milyonè e kou milyonè a kisal ye yon moun ki aprann antreprenè se yon kou milyonè lye paske ou aprann bagay pou fè milyon ou kapab pa milyonè men ou aprann li ok e majorite milyonè milyadè se nan biznis e yo envesti epi yo avanse. Ebyen, gen yon bagay, moun k ap ekri ansanm avèk ou a, li genyen yon fòmasyon ke yo fè avèk li, ok, se yon moun ki fòme. Li la pou l bay enfòmasyon selon moun ki sou tèt li a. E li pa dwe depase limit nan enfòmasyon ke l pral bay kliyan an. Yon egzanp, ou antre nan yon magazen wal achte 5 telefòn, ou rive ou jwenn 2 manke 3. Ou ta renmen achte 5 pou al revann. E moun kap vann ou an, sil pa gen enfòmasyon poul pale avèk ou, ou kapab gen sa yo rele konfizyon ansanm avèk li. Sa vle di kisa? Ou vin achte 5 telefòn se 2 ki genyen manke 3? Ebyen si tout fwa ou di moun nan bon kilè m kapab jwenn lòt 3 yo paske se 5 mwen bezwen? Li pa sipoze di w lendi, mèkredi e lòt semèn li pa sipoze di w sa yo. Yon sèl bagay li kapab di w bon Mwen pa vrèman konnen kilè stock la ap vini men ou kapab kite nimewo w osito ke stock la vini kounya la mwen menm map antre an kontak avèk ou pou vin achte lòt 3 yo sa se prensip tout antreprenè dwe konnen ou menm ki anvi antre nan biznis ok ebyen azou li menm li gen yon kou li jwe la azou pa di li pap vwayaje pou mwad novanb ni mwad desanb an ayiti azou di yo sispandu tout vòl yo ok pou mwad desanb e mwad novanb. E apre, Azou di w se tanporèman. Sa vle di tanporè, se yon bagay ki pa gen jou, ki pa gen dat, ki pa gen mwa, ki pa gen lè. Tankou mesaj sa w ap gade la, yo te voye l pou mwen yèswa vè 8 è. Anenpòt kèl moman, yo kapab ekri mwen yo di mwen men konfimasyon dat mwen an. Kounye a la, kisa yo di w anlè a? Yo di w yo resevwa solisitasyon mwen an pou mwa novanb e desanb. Men yo di m men an fonksyon kesyon operasyonais, ok sa vle di operasyonèl, teknik, ebyen yo sispandu tanporèman pou yo kapab reyalize e tout bagay ki anomali nan avyon yo pou yo mete avyon yo an bòn eta ok pou Pòoprens. E la kisa yo dim ankò? Yo dim osito ke Tout bagay fin oke, y ap antre an kontak avèk mwen pou yo enfòme m kondisyon yo. Sa vle di pou yo ban m kont bank, tout bagay, pri pou m peye pou m lwe avyon an pou m kapab voye dèyè moun yo Ayiti. Oke, m pral tradui l pou ou pou w kapab wè. Vwala, m tradui l an fransè pou kapab wè. Ok. Nous avons reçu votre demande d'affrètement pour les mois.

Kisa yo di? Yo di Azou resevwa tout demand pou mwa novanb e desanb. Sa vle di yo pa gen pwoblèm. Men yo di, paske yo gen pwoblèm operasyonèl teknik, ebyen yo sispandu yo tanporèman. vè Pò-o-Prens. Sa vle di yo pa gen dat e yo pa di tou yo p ap vole pou mwa novanb ni mwa desanb. Ok. M pral fè w wè yon lòt detay ankò. M ap kopye sa pou w kapab wè.

Ebyen yo pa diw pap gen vwayaj pou mwa novanb ni mwa desanb. Em rete kwè aprè video sa ou pral tande gen lòt dat ok ki ankou ki pral fè pwomosyon pou vwayaj chatè yo. Ebyen pa bliye dat pam lan ki se 16 novanb 23 novanb. Ou menm ki bezwen rezève plas ou. Wap antre nan link ou wè ki anba video a gen yon group WhatsApp wap antre ladanl pou kapab rezève plas paw la e answit tou nimewo ou wè nan video a wap kapab kontakte nimewo sa pou kapab rezève plas paw la atansyon Ti joslin yo, moun fo rezidans yo, mwen wè toujou gen fo rezidans sou mache a silvouplè depi moun nan se fo rezidans li genyen li pa bezwen kontakte mwen. M ta pito fè vòl la vwayaje a 50 ou 60 moun. E m rete kwè sa pap fèt paske gen anpil moun ki gentan voye paspò yo, dokiman yo e lis la ap mache. Pye kout, pran bonè. E si tout fwa tou Azul pa ta reponn, mwen gentan kontakte yon lòt avyon ok pou m mete a dispozisyon nou. Dakò? E avantaj ou genyen nan jan de vwayaj sa yo kap soti Ayiti pou antre Brezil, vòl dirèk la, ok, yap fè skal e sou tèritwa Brezil la toujou ki se Manaus, ebyen men kisa li pote pou ou. Siw pa vwayaje nan vwayaj 16 la. Ou pral bezwen mete yon viza dominiken pou 500 dola ameriken e yon tès kowona pou 100 dola ameriken ou sinon 80 dola ameriken. Ou pral peye bis, anviwon ou pral depanse 800 dola ameriken maksimòm pou soti Ayiti pou antre Sendomeng. Se sa k fè li enpòtan Pou rezève plas paw la. Ok pye kout pran devan jan kem diw la se pa pwopagann lis la ap mache ase byen ok il suffit ke Azou reponn ebyen se moun sa yo kap vwayaje e map dil tou se moun ki gen kòb ki gen paspò nan menm kap jwenn plas dokiman w nan menm kòb ou nan menw Pa met nan lespri w m pral rezève plas pou w dayè son kòb ki envesti fòk kòb la rantre ok pa gen moun kap pran kòb pou lage nan poubèl ok e map fè nou konnen ayiti pral bay e vaksen an ok vaksen kowona se gratis li ye chache nan vil paw la Ou kapab konnen ki kote pou al pran li. Mwen gen lis la wi men m pa pataje l nan videyo a. Si w bezwen konnen l, lè w ekri m mwen menm ma pataje l avèk ou. Pwofite pran vaksen nou. Lè ke w pran vaksen an, pwofite mande sètifika vaksen an lè w sou dezyèm dòz. Mwen menm mwen sou premye dòz, mwen gentan gen sètifika vaksen m. Ou menm ki nan Brezil ki ta renmen jwenn sètifika vaksen paw la, ou kapab kontakte Carton Fly Travel Agency. Ok. Ankò, moun Guyana yo, silvouplè, m tande nap voye ekstrè dachiv, voye paspò, pou moun met viza Guyana pou nou. Sonje m di nou, viza se nan anbasad la pou nal pranl. Yon moun kapab edew ranpli fòmilè, aplike pou ou. Men, viza a se sou paspò li ye, pa gen viza bout papye, pa gen viza elektwonik ankò an pdf. Ebyen, se tout enfòmasyon sa yo ke m te pote pou nou, e m swete e tout moun ki depòte, moun ki gen viza, moun ki t al wè fanmi yo, y ap antre an kontak avèk ajans lan pou yo kapab rezève plas yo, Pou pita pa pi tris. Depi w kite desanm antre, dayè biyè yo pral chè ou pap kapab achte l. E gon avyon k rele Avianca l pap manke w. Si w ta di wap pase pa Kolonbi pou vin Brezil, se Sendomeng pou w al pran l. Wap bezwen maksimòm 800 dola pou antre Sendomeng. e pouw jwenn yon biyè nan Avianca tou fòw leve bonè ok m pa rete nap kwaze nan yon pwochèn videyo.